Pou n kòmanse, fò m di ke semèn sa a k sot pase la, m pèdi anpil tan, m rele l pèdi antre gimè, ap koute diferan deba k ap fèt sou kesyon sa yo rele malerezman avan pwojè de konstitisyon.
Nou pral rantre ladan. Men. Mwen menm, jan m pral abòde kesyon, m pral pote yon apwòch ke m pa tande. Ok.
Jiskaprezan, chak moun ap gade e konstitisyon an an li menm, y ap gade amandman an li menm, epi y ap eseye wè èske l konstitisyonèl, èske l pa konstitisyonèl. Trè byen. Mwen menm, m pran l yon apwòch diferan. M pran l yon apwòch m ta di global. M pral gade koze a, m pral analize l nan sa, nan yon demach, nan yon demach teyorik, nan yon kadre teyorik ke m rele polisi, policy feedback theory. Policy feedback theory a, un petit peu si m t ap tradui l an franse, menm si l pa tradui egzakteman sa l vle di a, l ta di theory de la reaction, retroaction politique. Ok.
Kouman nap gade pwojè sa a e teyori fidbak teyori a men kisa l di an je an gwo lè yon konsèp ke m renmen m kreye m rele lè lari a pran lari pa vre lè lari a pran lari donk lap fè presyon donk gon gon seri de bagay yo ba li. An 86, moun yo lan lari pou yo elimine yon diktati ki gen 30 an, finalman yo reyisi batay la, yo mete yon asanble konstityant, moun yo pa rantre lan kay yo, yo kontinye ap fè presyon pou yo kab ba yo sa yo vle a. Donk konstitisyon, konstityant lan ponn on konstitisyon ki genyen on bann aki teyorik anndan l, on bann avanse demokratik anndan l. Donk policy feedback theory a di ke nan tan 1, pandan moun yo lan lari, y ap mande yo fè yo de konsesyon, yo ba yo de bagay, epi lè moun yo.

Konnya la ya pral pran pretèks pou yo di konstitisyon an pa mache epi li bezwen amandman, amande. Donk se nan sans la. Donk se yon pakèt li ye. Premye etap nou pa aplike l, epi yo di se bon li pa bon, epoutan se pa vre yo pa aplike l. Epi dezyèm etap li, kòm li pa bon, an nwa mande l. Ok, banm mande ou, eske ou panse ke demach sa, ok, e li kapab reyèlman ede nou ranfòse lejitimite demokratik yo oubyen li riske agrave sitiyasyon oubyen agrave de frakti politik ak sosyal ke n te gentan deja, nou te gentan genyen? Excellente question.
Justement, donk men si nou gade. Ki e e e ki ki sa yo ki sa konstitisyon sa reprezante? Nou di pou mwen menm de mon pwen de vi, konstitisyon sa se yon konstitisyon ki bay yon bann repons a yon bann pwoblèm istorik ke nou t ap konfwonte. La w ap pale de avan pwojè konstitisyon an oubyen konstitisyon 1987 la? 87 la. Ok. Kounye a pou m ka rive nan nan pwojè sa. Trè byen, trè byen. Donk men sa konstitisyon 87 la te di ke nou te gen yon diktati kounye a nou bezwen desantralizasyon. Nou te genyen yon peyi santralize kounye a nou bezwen yon peyi desantralize. Desantralize vle di ke n ap genyen 2 gouvènans lokal se sa yo rele kolektivite yo d'une part, D'autre part, nap genyen oun dekonsantrasyon, le pli souvan moun yo konfonn de tèks, de tèm yo, yo pa menm, dekonsantrasyon avè tout sèvis ke nap ba yo ki konsantre Pòtoprens yo, fò yo egziste tou nan divizyon yo. Dans les villes de province.
Nan tout pwovens yo. Très bien. E pwi, li ajoute oun twazyèm aspè ki rele deklwazònman endistriyèl. Ok. Zafè ke pou tout endistri se Pòtoprens yo ye ta, sa sispann. Pandan n ap mete pouvwa lokal yo, an menm tan n ap mete sèvis yo nan tout depatman yo, an menm tan tou n ap deklwazone endistri a, n ap pran yo pou nou mete yo nan tout depatman yo. Donk, pwojè sa a, li pa fè yon bann moun plezi. Donk, lè klas dominant ayisyèn yo pa renmen li, donk yo pa janm aplike l, se sa k fè kounye a yo vle vini. Na konya an nou fon ti avanse. Konstitisyon an li menm li vini avèk de de de gad fou. Li di ke me prensip pou nou adopte pou nou e e e e amande yon konstitisyon. Ok se la m ta pral rive avèk ou, m ta pral di w, m ta pral mande ou, kisa selon ou menm ki ka jistifye yon evantyèl nouvèl konstitisyon olye de yon amandman, paske la nou an fas de yon nouvèl konstitisyon, nou pa devan amandman. Ok.
Donk, premyèman, pa genyen okenn pwopozisyon legal, jiridik pou yo kreye yon nouvèl konstitisyon. An nou gade, istorikman, nan tout peyi, yè ankò m ap revize tout konstitisyon Dayiti yo, soti nan 1805 rive nan sa a, nan dènye 87 la. E m li peut o mwen yn santèn de konstitisyon nan diferan peyi. M poko janm wè yon konstitisyon ki di ke men kòman pou w kreye yon lòt. Trè byen.
Konstitisyon an toujou di men kòman pou w amande li. Gon tèm teknik yo rele konstitisyon rijid. Sa vle di ke li kreye de kondisyon difisil pou w amande l. E sesi, se yon bagay ki enpòtan, se paske si nan 200 zan nou kreye. 20 e 20 apeprè 22 konstitisyon si map gade nan tèks la 2 syèk de konstitisyon 28 konstitisyon donk ki fè ke gon proliferasyon de konstitisyon gon nèg ki fè yon kalkil de relativman chak 8 an nou gon konstitisyon donk pou anpeche sa fèt ankò yo mete yon bann gadfou donk kounye a la sou vle e dim ke ou ap e ou vle amande konstitisyon nou pa gen pwoblèm apre 38 an li nòmal pou amande yon konstitisyon men fò w swiv etap konstitisyon an prevwa donk kounye a kòm nou pa lan yon kad konstitisyonèl yo di antre gimè donk kiyès ki fè nou pa lan yon kad konstitisyon se pa konstitisyon an donk kreye kad konstitisyonèl la pou nou fè amandman donk an atandan kès kil fo fè Se pou ou oblije jwenn yon konpwomi politik, di ke men kisa n ap fè an atandan pou nou soti nan sa nou ye a. Lè nou soti nan sa nou ye a, lè nou rantre nan kad nòmal nou, lè sa a nou pral pwosede a amandman konstitisyon. Ok, kòman konstitisyon an prevwa si petèt ou vle pote yon amandman, kòman l prevwa sa a? Trè senp.
Premye demach la nou te eseye l an 87, sa yo rele konstitisyon amande 87 la, Malgre ke li pa valab pou rezon teknik, paske yo pibliye li avèk de erè. Donk depi gen de erè nan yon konstitisyon, donk ou pa ka chanje erè yo, ot ke se menm pwosesis la pou amande l. Konstitisyon an prevwa ke se lachanm men tout demach yo 1, 2, 3, 4. One pou lachanm nan pou vin vin vin vote li epi prezidan an siyen l yo pibliye l donk si w pa gen lachanm ou pa ka fè l de konstitisyon youn nan bagay ki trè enpòtan konstitisyon an prevwa ke pa gen mwayen pou amande l pa vwa referandè. Donk ou wè ki lòbèy yo vle fè kounye a la, yo vin kole a pral ban nou yon referandòm, alòk konstitisyon an trè klè nan sa. Gon yon tèks ke Doktè Planche, Doktè Planche, ekskize m yon moman, konstitisyon an prevwa ke ou pa dwe, ou pa ka amande l ou chanje l sou vwa referandè, pa vwa referandè, on est clair? Men mennan gen de moun k ap tande nou, gen de jèn ki lekòl ki bezwen konnen Ki, pou ki rezon, dapre ou menm, Konstitisyon an prevwa pou ou pa sipoze amande l pa vwa referandè? Oè, trè bèl kesyon. 1, Vwa referandè, istorikman an Ayiti, se kòken yo fè avè l. Ok. Victor Benoît ekri yon ti tèks tou piti ki disponib, m ta renmen moun li l, li rele Neuf référendums pour renforcer la dictature en Haïti au XXe siècle, 1918-1985. Misye eksplike on bann referandòm yo fè jis pou yo regle zafè pa yo. Pou moun ki gen laj mwen yo, jèn yo gen dwa pa t la m ap eksplike yo, an 85, Jean Claude Duvalier et son équipe, sa m ta di e tout le Bataclan du Palais National, yo òganize yon referandòm epi yo di ke a 98,5 pousan tout Ayisyen aksepte Jean Claude Duvalier. On mwa apre, pèp la pran lari jiskaske yo jete l. Èske ou wè sa yo fè a referandòm? Donk pou evite sa, konstitisyon an di ke nou pa gen dwa fè referandòm. Donk se yon zouti politik yo fè pou yo sèvi pou yo rezoud zafè pwoblèm pa yo. Donk piske nou pa gen dwa fè referandòm, kad nòmal la se ta Fè yon konpwomi politik, ou wè m pa lan vid, m pa lan abim non, nou fè yon konpwomi politik, nou di ke men kisa n ap fè pou nou retounen nan lòd konstitisyonèl la, paske se pa konstitisyon ki mete nou nan sa nou ye a, se nou menm lè politisyen ki pa fè sa pou nou te fè yo. Kounye a lè nou retounen nan lòd konstitisyonèl la, nou gen depite, nou gen senatè, etc. Donk lè sa a, n ap fè n ap fè amandman konstitisyonèl la suivan jan l prevwa. Men nou pa ka fè yon nouvèl konstitisyon, sa n'existe pas. Ok, e si gen pwovizyon pou sa.
Gen de moun, selon analiz yo, le fèt ke nou pa genyen yon Parlement, e momentum nan, eske li pa jwe an favè yon yon evantyèl chanjman de konstitisyon? Paske lè w ap gade jan ke sosyete an ap chanje la, eske momentum nan pa jwe an favè chanjman konstitisyon an?
Si jodi a la ou chita an Ayiti, yon moun vin kote w, li di w ke ki sa k priyorite w? Eske w ap jwenn yon moun ki di se konstitisyon an? Jan doute. W ap jwenn moun ki di w ke nou bezwen sekirite. Trè byen. Y ap jwenn moun ki di w lekòl pa p fonksyone. W ap jwenn moun ki di w ke e gen nan dènye ane sa a la, gen plis ke yon milyon edmi moun ki kite Pòtoprens. Genyen ki kantite moun ki pèdi kay yo gang pran yo antre gimè gang, m pa kwè se gang yo ye m kwè se la milis yo ye se yon lòt diskisyon donk ki fè ke pou kisa yap kouri avèk yon priyorite se pou yo chanje konstitisyon Martelly moute Lè phtk fè 10 ans o pouvwa yo pa janm fè eleksyon pou yo menm pou yon majistra ok epi yo gentan gon yon konstitisyon yo fè konstitisyon 2021 jovenel fè li la wi li pa fè eleksyon non epil fè konstitisyon donk ou wè le pwoblèm donk se pa yon pwojè liye donk se sak fè kem di nan kad teyorik la gon la klas dominant genyen pwojè pa yo pou yo anpeche peyi a avanse, pou yo ka rezoud pwoblèm pa yo epi yo pote l sou do konstitisyon an. Doktè, doktè, doktè Planché, daprè ou menm, èske nou bezwen yon lòt konstitisyon oubyen nou ta bezwen fè amandman nan sa n genyen la kounye a? Nou, nou pa bezwen yon lòt konstitisyon pou plizyè rezon. Premye rezon an se ke n do gen yon ansanm de òganizasyon. e endepandant, pwoteksyon di sitwayen nan tout peyi gen sa yo rele obousman isit, li la pou lap veye si gen konfli ant piblik avèk prive, anplwaye leta, kote l si genyen nou genyen e previzyon si gen konfli ant de anvèt lachanm avèk e avèk e legzekitif kote yo donk sa nou bezwen. Nou bezwen de amandman. Jan konsti, ban m, ban m pran legzanp Etazini an pa egzanp. Ok. M, m kwè l pi klè. Etazini gen yon konstitisyon ki lejèman pi gran pase pa nou an. Antre gimè fò nou di ke nou se pami lè premye peyi ki gen konstitisyon ekri. Paske jiska, se debi fen an dizuityèm syèk yo kòmanse fè konstitisyon ekri. Nou lan pami premye yo. Donk nou gen otorite nan koze a. Men Etazini, modèl sa konstitisyon an prezante a, Li preske li sanble avek fòm pa ameriken an. Manman konstitisyon rete la 87. Donk ou ka amande chak sa ou pa bezwen. Pa oken pwoblèm. Pa egzanp mwen menm la kap viv o Zetazini, ou menm la ki ap viv o Kanada, ou menm la ki gen sitwayènte, yo di ou pa ka vote, son non sans. Ou pa ka patisipe nan lavi politik, son non sans. Ou pa bezwen yon nouvèl konstitisyon pou rezoud koze a, ou amande l. Donk ou gen manman ou amande l. Pa vre? Desantralizasyon an ou di ke l twò konplike jan l ye a. Enben pa gen pwoblèm. Ou fè yon amandman sou, ou di premye amandman m chanje tèl bagay, dezyèm amandman m chanje tèl bagay. Tankou Etazini jeneral m kwè l gen 27 amandman men lwa Mèr la rete la li entouchab. Se sa nou rele konstitisyon rijid la. Li bloke yon bann Gad, li mete yon bann kad gade fou pou anpeche w kouri fou epi w ladan pou w fè lòbèy avè l. Doktè Planche. Men li pa anpeche w amande l. Doktè Planche, e. Ban m reponn, ban m di w yon ti bagay anvan w poze kesyon. Ok. Men ki kritè, men ki kondisyon ki ka reyini nenpòt scholar ap di w sa, san manti. Men sèl kritè ki ka reyini pou w gen yon nouvèl konstitisyon. an 87 nou sot gon diktati 30 an donk nou nou oblije repati sou yon lòt bal yon yon lòt baz totalman nou fè yon lòt edikasyon yn revolisyon nou fè yon revolisyon donk nou chanje sistèm nou paka al chita sou menm sistèm nan nou oblije vini avèk yon lòt yon lòt yon lòt e konstitisyon. Konstitisyon. Pa egzanp, Jovenel Moise asasine. Moun poze m kesyon, si l asasine, èske pa gen kondisyon k reyini pou gen yon nouvèl konstitisyon? M di non. Lè yo asasine, pa egzanp, Desalin, gen kondisyon k reyini pou yon nouvèl konstitisyon. Paske lagè sivil pete, peyi a divize an de. Donk se pa lamò Desalin an swa ki kondisyon an. Men se sak vin pase aprè l la. Yo asasine Kennedy, men kondisyon yo rete menm, donk pa gen rezon pou yon nouvèl konstitisyon. Yo asasine Jovenel, malerezman, nou pa dakò sa, men èske kondisyon reyini pou gen yon nouvèl konstitisyon? Non, paske se menm moun ki asasine Jovenel yo, pati pa l la, se yo ki te opouvwa, se yo menm ki kontinye opouvwa, donk pa gen anyen ki chanje, pa gen kondisyon ki reyini pou yon nouvèl konstitisyon. Donk sèl sa w ka fè se amande, w ka amande sak la. Doktè Fils-Aimé, gen de moun k ap tande nou la k ap di, pou yo menm, kondisyon yo ta reyini pou n chanje konstitisyon an. Paske dabò, sa sosyete an te ye avan, an 1986, 1987, pou 1990, se pa menm reyalite a. Jodi an, ou genyen yon peyi kote ke genyen de teworis ki teworize popilasyon an pandan yon bon nonb de tan, anpil moun mouri, konstitisyon an, Gen yon seri de pèn ke l pat prevwa pou tip de pèsonaj sa yo. Jodi an n ap antre dan le mond de la modènite, donk w ap gade jan konstitisyon an ye an, gen de de enfraksyon, de bagay kèlkonk ke lan tan lontan li te aplikab, men jodi an pa rapò a nouvèl è e teknolojik ke nou genyen devan nou an li pa aplikab. Gen de moun k ap di w ke pou yo menm se pi bon momentum nan pou n chanje l paske gen gon gon jan sosyete an te ye avan li pa menm jan jodi an.
Premye sa map di w, si w gade nou poko rantre nan konstiyisyon pwojè sa yo genyen la a, men si w gade youn nan bagay kap domine lemonn la se pa egzanp eliminasyon de pèn de mò, pa vre?
Konstiyisyon 87 la aboli l. Ok dènye sa yo mete la li aboli l tou? Donk Ok. kisa w bezwen la? Kisa w bezwen chanje pou rezoud pwoblèm gang yo? Ki rapò aplikasyon yon konstitisyon genyen avèk gang ki nan yon peyi? Donk sa k gen sa w gen pou w fè se ranfòse lame, ranfòse lame e lapolis epi e e e ba yo mwayen pou yo konba konbat sa yo rele gang yo menm si m pa kwè se gang yo ye wè Ok. e dayè gen de moun menm nèg ki prezidan CTP konya la misye te nan yon entèvyou misye tap fè lè nan aprè akon Montana misye di ke moun sa yo ki la se leta kap alimante yo si nou pran pouvwa nap jis koupe kòdon obilikal la epi yo pa egziste ankò se sal di nan yon entèvyou li te fè avèk Jean Fils-Aimé pa vre donk sa vle di ke si yap alimante yo yo menm si w pa koupe kòdon anbilikal la yo kontinye ap fonksyone èske yo vann zam an Ayiti èske yo vann minisyon an Ayiti. Kote yo jwenn yo? Donk se djòb leta pou rezoud pwoblèm nan, se pa djòb konstitisyon an. Menm si w kreye yon milyon konstitisyon li p ap rezoud li. Ok. Mentnan, an matyè de revizyon konstitisyonèl, ki sa konstitisyon 1987 la prevwa pou revize yon konstitisyon? Pou w revize konstitisyon an, si w ale pa egzanp, ban m voye je m nan. nan soti nan atik 282 rive nan 284 li bay demach yo alright si rapidman m eseye de memwa gade sa sa
sa ke konstitityon an di atik yo di ke li bay pwosesis la dayè Pou m di w ke yo konnen l trè byen puiske Preval te eseye fè sa egzakteman sa konstitisyon an mande a. Li voye pwojè a lachanm, yo vote l, li voye l nan sena a, yo vote l, epi li ta sanse siyen l voye l nan monitè. Pa vre? Donk se pwosesis la epi li gen yon gadfou li di w ke moun sou gouvènman. Sou administrasyon kontitisyon an vote e chanje a, li pa gen dwa benefisye de anyen k chanje a, se sou lòd gouvènman an. Donk nòmalman nou ta di ke nou gon 87 amande, pwoblèm nan se ke il est prouve ke yo chanje vrè sa k te vote a, yo voye l lan monitè. Menm moun ki te ekri l yo, senatè Derac pa egzanp ki di klèman ke sa yo vote a se pa sa li te ye. Donk imedyatman gen vice de forme, donk konstitisyon an vin pa valab ankò. Donk yo konnen kòman pou yo fè l. Donk si Martelly pa fè eleksyon pou gen yon lachanm pou yo ka revize konstitisyon an, si Jovenel pa fè eleksyon epi malgre sa li kreye yon konstitisyon, donk m vle di ke se yon lòt koze ke y ap regle olye de rezoud 2 pwoblèm ke konstitisyon an poze. Mwen m dakò sou prensip ke gen 2 pwoblèm nan konstitisyon an. M fèk site youn pa egzanp, dwa pou moun gen doub nasyonalite. Son bagay jodi a la gon dam ki depite Kanada yon ayisyèn li ye, donk li te minis kounye a li depite, men se ayisyen li ye lap viv Kanada epi li gen pòs politik, men pa gen moun ki mande l pou l pa paske l se ayisyen li pa ka rive la. Ok. An matyè de lejitimite. Ki prensipal aktè, ki aktè menm ki dwe inisye oubyen kondwir yon revizyon konstitisyonèl? Ki aktè prensipal? Li di ke si nou pran pran atik ban m gade map gad ou atik 282. Yo di w pouvwa lejislatif lan, 2 chanm yo, Wè, e, oubyen pouvwa egzekitif la, yo gen dwa deklare gen nesesite pou fè yon amandman. Ok. Wè, se sa egzakteman demach la Preval te fè li. Ok. Donk, ok, mentnan, lè yo vin fè li, fò genyen de tyè de nan chanm nan ki.

Men nou genyen pouvwa egzekitif la ki fonksyonèl. Mentnan, dapre ou menm, le fè ke gon absans di pouvwa lejislatif, eske sa pa ta jistifye momentum nan tou pou di ke bon, etan done ke nou pa gon pouvwa lejislatif ki la, nou kapab inisye yon sòt de chanjman de konstitisyon, menm lè nou konnen E nou pa gen pouvwa lejislatif la jis pa konsensis paske pou le moman la majorite bagay kap fèt nan peyi an fèt sou fòm de konsensis. Ok la la repons lan trè senp. Nou pa gen pouvwa lejislatif la, mete l mete l an plas. Kisa kap peche fè nou mete l an plas? Doktè Alan, pa rapò a sitiyasyon sa kòman? Pa rapò a sitiyasyon sa kòman? Aben, ki djòb leta Ki djòb leta? Ou di nou gen yon leta, menm si l pa lejitim, men l leta kanmenm. Ki djòb li? Premye djòb regalyen leta se mete rezoud pwoblèm sekirite. Si w la, ou pa ka rezoud pwoblèm sekirite a, di mèsi bokou, m fè valiz mwen m ale, ba yon lòt moun plas pou l rezoud ou.

moun ki nan pouvwa a depi nan dènye 20 tan yo. Enèg Jean Charles rantre nan palè nasyonal, mon ami Enèg Jean Charles, nou rele m len rele lòt frèt, nou leve ansanm, nou t al lekòl ansanm, men je regrèt. Msye nan palè a depi sou Boniface jiska jounen jodi a. Donk sa vle di ke pou w pale dabò de chanjman konstitisyonèl, Chanjman konstitisyonèl pa yon bagay teknik dabò, li se yon bagay politik. Ok. Tout ske politik e ideyolojik. Sa vle di ke fò gon pliralite ideyolojik. Ki moun ou wè k dèyè bagay sa? Tout nan menm kouran politik wi.
Donk Eske ou panse eske ke moun sa yo kalifye pou yo fon amandman? Di mwen. Donk Ankò mwen pou yo kreye yon Tou nouvèl dabò, konstitisyon. tou dabò il faut ki yè yn divèsite pou ke ou kab pale de chanjman de konstitisyon paske la Vwala. on pliralite dide. Vwala.
Eske nou wè l la nan ekip sa a la? Di mwen. Pa genyen l. Donk sa vle di ke pretèsk ki di ke kòm pa genyen, kòm pa genyen asanble, kòm pa genyen e lejislatif an nou fè l la, donk se yon pretèks li ye. Donk se pou w di, mwen menm kòm prezidan, anplis ou pa 1 non, 7 wi, mete sou 2 lòt sa fè 9. Bon si nou 9 nou pa ka rezoud li, tout sa pou nou fè di, mezanmi, Pèp ayisyen je regrèt je pli bagaj ba yon lòt moun ki ka rezoud ensekirite a pou nou ka avanse nan yon pwosesis de konpwomi pou nou ka fè eleksyon pou nou ka poze pwoblèm konstitisyon an pa gen lòt wout ankò pa gen wout pa bò ankò donk se pa yon momentum li ye se plito y ap pwofite de yon okazyon ke akoz de gang jisteman moun pa ka pran lari. Gen de tèz nan lari a ki di w ke gang yo la se jisteman pou anpeche moun manifeste. Paske si y ap pran lari, gang yo ap atake yo. Donk sa vle di se yon estrateji ki akonpli. Nan menm sans la, paske genyen de moun oubyen m ta di de kouran oubyen m ta di an jeneral lè klas dominant ki gen pwojè pa yo. Yo pa vle yon bagay patisipatif, yo kenbe pèp la nan baboukèt. Se sèl sa nou ka fè, nou ka pale. Ok, kite m mande w sa, ki risk jiridik ki lye a yon evantyèl adopsyon de nouvèl konstitisyon sa an deyò de mekanism ke konstitisyon 1987 la prevwa? N ap tonbe nan yon pagay ki pi mal pase sa nou ye la. Nenpòt konstitisyonalis ou tande ki serye, nenpòt avoka. entènasyonal nèg ki fè spesyalis an dwa entènasyonal yo ou tande yo m tande yon pakèt sè dènye jou yo tout ap di w ke sa yo pwopoze la a yo ba l kalifikatif yon lòbèy n ap pran tan yon pwochèn fwa pou nou etidye li n ap wè wè men li yon lòbèy sa vle di ke li pa genyen pa gen okenn lè w al gade ban m ba w yon ti egzanp konstitisyon 87 la lasanble konstityant Ou konn konbyen moun li te gen ladan? 54. Ok.
Nan 54 la, m tande Doktè Prophète, ki se youn nan gran spesyalis de dwa entènasyonal, m pa t fè kalkil la, ki di nan 57 la te gen 27 avoka ladan. Konpare avèk 9 moun, nan 9 moun yo, Pa gen moun ki konnen yo. Ok. Gon dam on dam e i sanble ke se dam ki tap fè ki tap fè anpil manifestasyon pou bravo pou travay li te fè a pou nou te gen kanal la donk ki e enjenyè. Dim ki kalifikasyon l genyen pou l konstityon. Gen youn nan avoka yo ki te nan konstityon m wè l nan radyo kap fon kap fon demach li pa gen okenn agiman li di ke nou menm se asanble konstityon nou ye epi koman l defini l. Li di m pran Larousse gade ki definisyon de asanble konstityant. Men kèl tristès!
Ok, e mentnan daprè ou menm, pou moun kap tande ou pou moun kap gade, nou devan on rupture konstitisyonèl oubyen yon revizyon konstitisyonèl? Paske lè nal gade tèks la gen de moun ki di Prèske 80 pousan nan tèks ke yo genyen nan avan pwojè a, li se de tèks ke yo pwize dirèkteman de Konstitisyon 1987 la. Donk, anviwon 20 pousan chanjman fèt nan Konstitisyon an. Men mennan, èske nou nan yon revizyon oubyen nou nan yon ripti konstitisyonèl? Moun yo melanje tèm teknik yo. Konstitisyon an pa genyen espas pou revizyon. Li gen espas pou yon amandman. Li pa gen espas pou ripti. Amandman an vle di, m sot pran egzanp talè a, si gen yon bagay ki pa mache ladan, ou ka pwize ladan, ou chanje li. Ripti la, lè sa ou fè yon bagay ki tou nèf, sa pa egziste. M eksplike ankò, m ap repete pou odyans lan, sèl kondisyon ki reyini pou gen yon ripti, fòk gen yon revolisyon ki fèt. Konprann? Si m t ap itilize tèm teknik, jagon teknik yo, m t ap di ke fòk gen yon ripti. jiridik, politik oubyen oubyen oubyen etatik. Sa vle di ke sistèm sa k la, m pran egzanp, Duvalier apre 40 an pa gen mwayen nou te ka al pran konstitisyon Duvalier a pou nou di ke n ap revize l. Sa pa t ap fè sans. Pa vre? Donk. Traoré pran pouvwa Burkina Faso pa gen okenn mwayen pou li ta di ke banm revize konstitisyon sa la. Donk nou vini avèk yon nouvèl sistèm. Ou konprann? Donk si gen yon sistèm ki tou nèf se nòmal ke nou kreye yon lòt bagay. Men gang pa kondisyon pou gen yon lòt sistèm. Absans de depite ak senatè pa kondisyon pou Pou gon, pou gon, pa gon chanbardeman. Bon, nou, nou, nou pral fè poz la. Fòk gon chanbardeman, pa genyen li. Ok, nou pral fè poz la. Gen, gon dezòd, gon dezòd, men pa gon chanbardeman. Ok, Doktè Alan, nou pral fè poz la talè, men gon bagay ke m vle mande ou avan. E, gen de moun ki di ke Konstitisyon 1987 la, li se veritab sous enstabilite ki mennen peyi an nan twou kote n ye la a. Paske m kwè gon ansyen prezidan, René Préval, li te fè deklarasyon sa pou di ke konstitisyon an pou bokou nan demach k ap mennen nou nan twou ke n ye la a. Donk, daprè ou menm, èske se pa yon bon moman pou fè fè ripti avèk sistèm ki mennen n la a? Tande, tande, mon ami, se Fleur. René Préval te gen yon grenn. Objektif, il l'a dit, il l'a redit. Sa nou genyen, sa konstitisyon an ban nou an, li retire, li ban nou yon prezidan fèb, mwen m bezwen yon prezidan fò. Ok, pou m retounen nan sa m t ap di yo, gade amandman Preval eseye fè a, gade amandman Jovenel eseye fè a, gade amandman ki yo vle fè nan 25 lan. Yo dekapite prezidan an, paske yo bezwen yon prezidan ala Duvalier. Ok. Paske yo di w ke se sa k bon pou Ayiti, sou ki baz? Eske vreman yo joje nan tout posiblite fòm yo nou te genyen an? Menm si mwen menm gen de rezèv sou li wi, mwen menm gen de pwopozisyon m fè nan sans ki fòm de gouvènman egzekitif m panse ki ta ka rezoud de bagay. M ekri l, si nou gen opòtinite n ka retounen ladan. Men fò w wè ki aktè kap dekriye konstitisyon se menm aktè ki nan pozisyon pou yo te aplikel yo pa aplikel donk yo gen yon rezon ki fè yo pat aplikel se pou yo te aplikel dabò epi pou yo di ah menm te aplikel wi men li pa mache dim sa Preval te aplike di mwen
pou kredi Preval se sèl moun ki eseye fè yon premye lwa sou e e e pou yo pou te desantralizasyon pou te ka derape. Yo kreye lwa 16 4 avril 96 la pou yo kreye seksyon kominal la. Pa vre? E apre sa, sa Preval fè? Li fini manda l a, li pa fè l. Lè l retounen, li kreye yon lwa, dezyèm lwa pandan dizan wi, li kreye yon lwa pou yo de fiskalite. Mwen menm m entèvyouye yon premye minis nan kad tèz doktora mwen, premye minis lan di m ke lè lwa sa a vin vote, sa Preval fè avèk lajan an li voye pwojè. bay minis enteryè a pou dekese lajan pou voye bay ti zanmi li etc ki nan diferan kwen paske lap prepare yo pou yo ka al fè eleksyon pou Jude Celestin lè l fini l dim ke lè Preval ale Martelly moute se pi rèd ankò se gagòt yo fèt eske nan 10 an nan 25 an di mwen ki lwa daplikasyon yo fè pou konstitisyon an dim ki youn Preval pa fè youn. Mateli pa fè anyen, Jovenel pa fè anyen. Sèl moun ki pa t menm yon prezidan konstitisyonèl se Boniface ki kreye yon kad de desantralizasyon. Li kreye yon ansanm de lwa ki di men kòman pou desantralizasyon yo fonksyone. Jiska prezan li rete la sou fòm de dekrè. Yon dekrè se pa yon bagay ki legal li ye, se jis yon ak administratif li ye. Donk fò yo ta voye l lachanm pou yo ta kreye sistèm nan, yo pa janm kreye l. Donk èske moun sa yo. gen otorite moral pou yo di w ke kontitisyon an se li k fè dezòd. Paske yo pa fè l yo menm. Yo pa aplike l. Trè byen Doktè Planché.
Eben, n ap fè yon ti poz e n ap tounen toutalè. Ret branche e n ap retounen toutalè.
Yo toujou di diri jasmin se pi bon diri a. Men fè anpil atansyon, lè n rive nan makèt, mande diri Ayiti Cheri a, ki gen flè choublak wouj la ladan l. Lè n ap mande jasmin, pou n pa soti a nenpòt jasmin, gen flè choublak wouj la, veye wi, sak diri a gen yon lans wouj ladan l, li gen etikèt ladan l. Fè atansyon lè n ap soti a nan makèt la pou n pa soti a nenpòt jasmin. Vrè jasmin lan se Ayiti Cheri, flè choublak wouj la.
Vwala nou retounen apre poz la pa bliye wap swiv tèt a tèt e jodi an nou gon plezi pou nou resevwa doktè Planché ki ap fon ti pale avèk nou sou demach pou akouche avan pwojè konstitisyon an eske selon li menm son demach ki nòmal eske li legal eske li rekoni pa la konstitisyon. E Doktè Planche, e n ap di w yon lòt fwa ankò mèsi pou disponiblite tan w, paske nou konnen w se yon moun ki trè zokipe, men kite n ale sou plan sosyopolitik. E ki se, ki konsekans ou panse sa ka genyen sou plan sosyopolitik an ka de adaptasyon yon evantyèl dokiman?
L ap pral depann de, premyèman, moun k ap fè chanjman an, fò yo gen lejitimite. Ok.
Ok la pral kreye plis genyen yon jounalis ki te ekri apre apre Martelly fin pibliye sa mwen m rele dezyèm amandman pwojè amandman paske sa Preval te pibliye a e di li gen fot ladan l repibliye l epi kèl tristès paske ou pa ka m di si yon konstitisyon mank gen yon vigil ki mal pase donk oubyen li rete a vigil la oubyen ou reamande li ou pa ka reamande yon konstitisyon nan nan nan e ou pa ka amande yon konstitisyon jis ou pibliye l nan monitè. Ok.
Genyen genyen yon yon yon poli politològ afriken m renmen tande tout tan misye rele Banda Banda ka Kani misye di ke sak pi enpòtan nou poze de fo pwoblèm lè nou di ke ki rejim ke nou genyen ok si w yon rejim palemantaris rejim prezidansyèl rejim rejim rejim you nom it ou nenpòt sa w vle misye di sak pi enpòtan Se pou premye bagay la ki pral detèmine avni peyi a, èske w se yon peyi endepandan ou pa. Si w se yon peyi endepandan, w ap pran de dispozisyon, w ap poze de zak ki ap benefisye pèp la, k ap benefisye peyi a. Kèlkeswa rejim ou genyen, ou ka fè sa. Men si w se yon peyi ki pa depandan, donk si w ap pran zòd lan men lòt moun, lan men etranje, sa k pase? Tout sa w ap fè yo, w ap fè yo k ap o benefis de etranje a dabò anvan l benefisye pwòp pèp pa w la. Ok? Mwen menm m ajoute ke lè w ap lè w pa depandan, lè w ap fè l sou zòd lòt moun, youn nan bagay ki touchou ki toujou mache avèk sa se kò koripsyon. Donk ou kowonpi. Paske lè sa a w ap pran avantaj etsetera, ti benefis ke yo ofri w epi w ap vann peyi a. Donk pwoblèm nan ofèt li chita sou Euhh sa m ta di i chita sou depandans, endepandans moun k ap dirije peyi yo. Li chita sou 2 moun ki entèg k ap dirije peyi yo. Li chita sou 2 moun ki gen konesans k ap dirije peyi yo. Ou pa ka pran nenpòt moun ki oubyen se yon primè li ye, oubyen se yon iletre, oubyen se yon aletre Konprann? Epi pou pran l pou di l men, men, men fon konstitisyon pa egzanp. E lè n ap al analize konstitisyon nou pral wè egzakteman menm bagay la. Gen de bagay, gen de mikmak ki soti anndan, bay ki pa gen oken sans etsetera, de, se, se, se du jamais vu. Donk, ki, ki sa w panse, ki konsekans ou panse adopsyon sa ka genyen sou sosyete a? La pagay.
Premye a, m di w rezon an se ke la pral, premye, premye, premyèman moun ki ekri l yo se. Yo ilijitim, yo pa gen otorite pou yo fè l. Moun ki ba yo dwa pou yo ekri la, yo pa gen otorite pou yo.

Ok Premyèman banm fon ti rektifikasyon tout moun ap pale de avan pwojè li pa yon avan pwojè
nan tèz doktè an mwen gen yon bagay m ekri map al eksplike pou ki rezon map al eksplike pou ki rezon Mwen di ke puiske gon difikilte pou nou antann nou sou, m te pran egzanp desantralizasyon an, chak moun ap tire fisèl la yon bò. Mwen m panse yn bòn demach se pou nou ta al chache tout tèz, gon bann tèz etidyan fè menm si se o nivo lisans sou desantralizasyon. Yo gen de lide. Gen de pwojè ki t ap sikile anndan chanm yo, yo la. Mwen m rele sa Preval fè a ke nou rele kosyon a manda mwen m rele l se yon dokiman ki bay de lide sou sa pou peyi a fè sa pou konstitisyon an ye ni sa Jovenel fè a m rele yon dokiman sa a m rele l yon dokiman gen lòt dokiman gen yon pati ki lè tèt li pati federalis li gen yon pwojè konstitisyon li la a. Gon lòt pati ki rele kòman li yon gwoup dentèlektyèl m bliye non an, yo gon bay. Se yon ansanm de dokiman pou mwen menm yo ye. Yo bon. Mwen menm m gen pwopozisyon, m ap ekri yo, m ap pibliye yo. Donk lè nou rive nan sitiyasyon pou nou fè a, tout dokiman sa yo n ap ranmase yo epi pou nou al gade kisa pou nou tire nan yo. Yo pa pwojè, yo se de dokiman ki la ki pou pèmèt ke lè n ap pral fè konstitisyon an nou ka itilize yo. Èske w konprann? Donk lè sa a nou ka di ke, piske yo menm sa yo ye, yo reprezante de kouran, de kouran enpòtan e pwisan nan peyi a. Donk si yo reprezante de kouran enpòtan, fò w al pran lide yo pou w wè kisa w ka fè avè yo. Paske se yon konsansis ou pral bezwen lè w pral fè diskisyon. Donk nou gen yon ansanm de dokiman, menm jan a sa Tardieu genyen lè l te depite a, menm jan a sa pati federalis la genyen an, mwen pou mwen menm sa a se yon dokiman menm jan a tout dokiman. Se sa k fè li enpòtan pou nou li li, paske kòm li reprezante yon kouran, yon kouran politik, oubyen de kouran politik, li bon pou w gade kouran politik sa yo men ki pwojè yo gen pou peyi a. Donk lè sa a, n ap pral pwize ti moso, ti moso, ti moso la pou nou ka gen yon dokiman solid pou nou avanse. A vòtre avi, pa gen oken mwayen ke yo ta ka konsidere dokiman sa a kòm yon dokiman ki jiridikman legal pou. Non, non. Li pa gen okenn jiri, li pa gen ognenn legalite. Ou pa ka jwenn legalite dan lilegalite. Moun k ap ekri l yo pa pa legal, moun ki ba yo otorite pou ekri l yo pa egal. Men ou menm kòm sitwayen, mwen menm kòm sitwayen, on gwoup de sitwayen, on pati politik, on ansanm de pati politik, on ansanm de òganizasyon politik, tout ka fè chita ansanm di ke men ki sa m vle pou on konstitisyon ye. Donk se on dokiman l ye. On dokiman konsiltatif. Pwen ba. Banm mande w sa, daprè ou menm, èske w panse ke jodi an, yon refòm konstitisyonèl li nesesè pa rapò a sitiyasyon ke nap viv la? Definitivman. Pa gen okenn manti nan sa.
Ok, mennen kòman l sipoze fèt? Ok, men demach pa mwen, pwiske fò l fèt swivan Lin konstitisyonèl la, lin konstitisyonèl la di ke fòk se lachanm ki pou chita, fòk gen asanble a nasyonal la ki fin etidye li pou yo voye li, donk jounen jodi a nou gen yon bann dokiman ki egziste ikonpri sa nou rele dokiman 2025 lan ki egziste, donk an nou kreye lòdre legal nan peyi sa a. Moun ki la yo kòm yo pa kapab epi yo fin dekriye, si yo wont li lè li tan pou yo wont, pou yo di bon mezanmi m te konprann m te ka fè yon bagay anba m ale, Donk an nou chita ansanm bay lòt moun ki kapab. Rezoud pwoblèm sekirite a, fè peyi a kòmanse fonksyone, lè peyi a ap fonksyone fè eleksyon, lè n fè eleksyon kounye a nou pral antame demach damandman. Dakò.
E nan nou rive nan fen emisyon an Doktè Planché, nou te kontan pale avè w. Jodi an, m ap presize pou chak zanmi telespektatè k ap gade, n ap gade konstitisyonalite demach pou mennen avan pwojè a. Nou pa gade konstitisyon an, nou pa gade sa ki anndan konstitisyon an, nou sèlman gade demach la. Eske sa k ap fèt la li legal? Eske li respekte sa ke konstitisyon 1987 la li bay? Si w ta gen yon dènye mo Doktè Planché, kisa l t ap ye? Dènye mo a, m ap repete tèt mwen ankò, 1, Li lè pou moun ki la yo di ke mezanmi m fè valiz mwen m ale, m dakò, m retire nou lareverans, nou te ban m yon chans, m pa kapab. Ou pa ka ap ekri Caricom pou w di ke banm banm yon lòt chans ankò pou m fè 2 zan. Sa w fè nan premye 2 zan? Li pa gen sans. Ale silvouplè ranmase pa bagay nou, nou gentan fè yon bann lajan deja, ale avè yo epi bay yon lòt moun ki kapab 1. 2, lè moun sa yo fin deside pou yo ale, an nou fè yon konpwomi pou nou jwenn yon minimòm ki ka rezoud, yon konpwomi ki genyen otorite, ki gen lejitimite pou. e dirije peyi a, retire, rezoud kesyon ensekirite a, sispann alimante moun yo rele gang yo, paske se nou kap alimante yo, pou peyi a vin vivab, osito ke peyi a vin vivab, nap kreye lè kondisyon pou nou fè eleksyon, lè nou fin fè eleksyon, premye priyorite premyè gouvènman kap vini an,

moun ki spesyalis nan dwa konstitisyonèl paske jagon jiridik yo se yo ki konnen l. Men men tou fò w genyen 2 moun ki gen konesans an syans e politik piblik, an administrasyon piblik, gen moun istwa pa egzanp paske mwen menm youn nan youn nan e kapasite mwen se tout lajounen m ap regade ansanm konstitisyon nou fè nan tout peyi a pou m ap gade ki nyans sa yo ki gen, ki pwogrè nou fè nan tèl jan ki Ki bak nou fè andò? Fòk gen de moun ki gen konesans nan istwa peyi a, nan istwa konstitisyon, fò n genyen de sosyològ eksetera. Se yon pliralite pou l ye. Ou pa ka pran 9 moun ou pa konn kote yo soti, pa gen moun ki konn bakgrawoun youn nan moun yo la. Prèske.
Epi pou w di yo ke yo gen kapasite epi yo gen konpetans. Yo pa gen ni youn ni lòt. Men, kòm se endividi yo ye, kòm se sitwayen yo ye, yo gen dwa pwodui yon dokiman, tankou mwen avè w nou gen dwa pwodui yon dokiman, nou mete l disponib. Dakò, mèsi, mèsi. Gen yon travay syantifik k ap fèt, yon travay legal e konstitisyonèl k ap fèt pou l fèt. Mwen menm, dènye mo mwen, m ap di ke amandman sa a yo rele a, m rele l se yon amandman ki antikonstitisyonèl. M pa menm rive nan li pa legal non.